Avan pwoblèm sa te pral rive, mwen menm nan kote m nan konsila, ki te la deja depi avan, yo te fè yon komite, yon selil dijans pou sa k ap rive a. Bon mwen menm m pa vle, lè yo di bagay ijans, se kòmsi ou wè gen yon pè, gen yon bagay ladan. Mwen m vin la, mwen fòme yon bagay ki rele komite de swivi. Poukisa m di komite de swivi an? Se de fason pou bagay ale smout. E rapid. Ok.
Lè moun nan rele seril dijans. Ou wè son bagay kòm si se. E kòm si se. E kòm si gon katastrof. Gon katastrof. E m pa kwè li. Pou moun yo gen tout pè sa lakay yo. Nan. Imigasyon nan bagay fatalite sa. Sof e wè ke gen anpil moun ki fè. Bon. Avèk rezo sosyo an. Ki bay tout moun aksè. Ka pale. Men. Moun kap pale a men se pa li ki gen vrè pawòl pou l pale. Moun pale pou just li bezwen pale. Men lè teknisyen di dwa an imigrasyon, yo pa janm tande yo. Yo pa janm rele konsila lè yo pral fè yon bagay pou yo di a konsila pral fè tèl bagay kisa nou ka konseye nou fè. Jamè. Se sa fè gen anpil ki tonbe nan anpil pwoblèm. M pral di w yon nan ka ke nou gen la ke fò m di l, paske mwen m se kwa m menm pale, se pi se fot De fòmasyon mwen, moun kap pale de yo a, tout moun se avoka yo ye nan imigrasyon. Tout moun se, tout moun se avoka. Moun de kap rempli aplikasyon, ap rempli yon fòm, yo di nèg la, nèg la dil li spesyalize nan dosye imigrasyon. E pa vre, imigrasyon son, son, son, se kòm si m di si gen de konstitu, peyi sa kòm si gen de konstitisyon. Ou gen 13 amandman epi ou gen lwa sou imigrasyon. Se tèlman bagay montre son bagay ki tèlman ki fòk moun ki ladan fòk moun yo konnen. Lèm tou sa pap koute ou moun anyen. Se pa paske pa wè kòb ou pral peye an men rele ou moun ki konnen ki fè dwa imigrasyon ki konsa imigrasyon ye avan ou antre tèt ou ladan. Se pou sa, jodi an la, sa fè nou tout pè, nou tout ap bay, men, wi, jodi an gen yon presyon nou santi sou do nou, pwosè se pwemye fwa yon fòt depòtasyon, yo di y ap fon fòt depòtasyon nan listwa imigrasyon Etazini. Ou konn sa m di w la, men, stati imigrasyon yon moun pa etènèl. Ou pa ka viv etènèlman ou pa janm gen statye, se pa vre. Gon lè kap rive yap son pwoblèm li yap rezoud li kanmèm. Koupe ti pyè sa pa rezoud pwoblèm imigrasyon Etazini. Sa pa vle di pap gen moun ilegal k antre. Yo pa gen bòdè ak Kanada, yo pa gen bòdè ak Meksik. Se pap rezoud pwoblèm nan. Sou sa m ka di tout konsitwayen ayisyen yo. M pa vle nou alame, alame, m konprann sousi nou gen. M konn ki jan nou konprann nou wè peyi a. Peyi Dayiti, peyi Dayiti, ensekirite, pa bon, ou pa ka tounen peyi ou, ou pa ka bay, men, oop, si kay la pa ko pran dife, mezanmi, pou ki sa m oblije soti deyò a? Hein? Bon, kay la pa ko pran dife, bon, m oblije soti deyò. Pou ki sa? An, paske m tande kay Kay nan kafou a 5, 10 mèt, 15 mèt mwen, 30 mèt mwen ap boule, m ap sòti m di non. Sa ki di sa ele prevansyon, fò fè prevansyon tou. Men mwen se konsa m wè l mwen menm. E sa fè ke moun kap di yo pè, yo pou yo sòti, pou yo al ankò. Gen bagay ou pa fè. Mezanmi, ou pa gen lisans, ou pa kondui. Son bagay ki nòmal, son lwa li ye. Ou pa ka, ou pa gen lisans, ou monte machin ou kondwi, ya pou sa arete ou, yo wè kounye, yo arete ou, lè ou fin arete ou, yo wè gade estati ou. Se nòmal yap depò ou. Men mezanmi, si ou pran bis, ou pran ti vou nòmal ou, bon di m ki jan pou al, ki jan pou al, yo pral nan tchek ou konsa. Se se ki se bay moun ap di kòm si yap antre se si, non. Se, wi gen presyon deyò, men pa wè, presyon deyò a, fòn pa mete sou tèt nou. Paske pa gon limanite fonde sou limigrasyon. Ay di wè tout moun pou peyi. Jodi a nou menm. Nou te gen imigre. Lè Christophe Fonte vin la ka nou. Christophe Fonte ki sal te ya. Ayisyen te. Alè te na tout bel panyol, tout bay. Fransè lè fransè te vini. Ayisyen te. Pa gen peyi ki pa devlope avèk imigrasyon, ki di l pa bezwen imigrasyon. Ou konprann sa m di w la? Kòm si petèt nou menm Ayiti, imigrasyon pa fè nou, pa regle sa pou l regle pou nou. Li pa kite yon kote pozitif pou nou. Men,

Lap swa yon kat nini oubyen yon paspò. Apa pandan ou tou sou sa, ou sot pale de komite sa ke nou mete kanpe, ou pa vle itilize mo an urjans la men se yon strikti komite la ki pou akonpanye Ayisyen. Mètnan m bezwen gade mezi oubyen. Dispozisyon pral pran yo, ki sa yo ye e kòman yo pral enplemante? Paske m resevwa nòt konsila ki bay kèlke detay. Kòm ou la, ba nou plis detay sou. Bon, enplemantasyon li, ki sa l ye? Nou fè yon komite ki gen apeprè 8 moun ladan l, ki pèmanan 24 sou 24. Ke ki sa l ye? Paske wòl konsila, fò n pa bay moun nan manti tou. Fò n pa di w, fò moun nan. Si yo arete yon moun la, m pa ka, m pa ka pa nan konsi, nan, nan, nan prison ou men nan, nan sant detansyon m di lage moun nan konsa. Non. Men, m ka parèt nan dro, nan dwa w ke w genyen, yan, yo arete w, rele konsila. Men m toujou di fò nou rele konsila. E sa fè m bay telefòn mwen, fò nou rele konsila. Omwen pou w konn sa konsila ap fè pou w. Pa di, a konsila pa ka fè anyen pou w. Ou gen dwa rele m. E pa mwen k pral fè l, men m ap mete w an kontak avèk yon avoka de limigrasyon ki konn sa k limigrasyon, ede w. Nou gen moun n ap travay avè yo. Se sa m ta pral mande w, èske gen de ka de Ayisyen ki rele konsila a ki te an difikilte nan detansyon tout sa? Wi, nou gen, nou gen, nou, nou, pandan epòk sa, nou, tan nou resanse. Nou kòmanse resanse yo, yo rele, ke nap travay sou ka yo, ke ayisyen yo kenbe, e truck driver yo kenbe yo, yo kenbe machin nan, fanmi yo beye pran machin yo, sou nap travay sou, se sa mdou se mòd èd sa yo bezwen, imajine yon moun ki gon kamyon l achte, li legal, yo kenbe men kamyon gon pri, moun lakay li ka pran kamyon pou li. Ok.
Men konsila ka fè suivi sa pou li pou yo remèt fanmi la kamyon. Yo arete ou, moun la ka pa konn kote ou ye, rele konsila, di m gen m ap rele fanmi ou pou m di fanmi ou men kote ou ye. Men kote an konn ki apwòch ki sa n ka fè pou ou. Fò n pa bliye, pa gen okenn, se fò nou onèt a tèt nou. Sa k vin la a pa gen moun ki t ap atann li avèk volim sa l vin la a. E pa gen okenn sik tchou nèg yon moun ka mete la a pou di ou ka fè yon bagay a volim ki genyen an. Se se se ka ak pa ka, men premye bagay mwen kòm wòl mwen kòm konsil jeneral, m pa gen lè, m pa gen nuit, depi se pou m gen pou jwenn asistan konsila a, pa ezite rele ke w ap jwenn asistan. konsila. Ou pale de rele plizyè fwa, mentnan kijan yon moun kapab kontakte konsila jeneral Ayiti nan Miami? Nimewo konsila gen plizyè jan pou ka fè l. Li gen nimewo konsila se 305 859 2003 e 305 859 2004. E m bay telefòn pèsonèl pa m tou. Pèsonèl ou wi? O, e bon, e bon, tande, tande banm di ou. Ou yon bay telefon personel mwen. A ah bon? Ou yon telefon personel mwen. Si mwen do kome, a mwen telefon personel mwen, e mwen pon. A ah bon? Oui, madame mwen gen problem avèm pou sa. Telefon mwen sonen 2, 3 zè di maten mwen ap mande pou paspon tout ba. Non, men banm di ou, ou kontra ou pa konpren, sa m toujou di tout moun nan play nan konsula yo, e paspon pa nan plas moun nan. A jounou moun gen yon problem, li yon problem paspon. Ou vin pou yon gwo pwoblèm epi li rele konsila a, li pa jwenn. E se, epi yo di l se la pou l ale. Se dènye rekou an. Men omwen fò l jwenn yon moun pou l pale kanmenm. E pa tout moun ki pral rele w chak jou pou pou depi pou sou nimewo. Ou konn sa m di w lan? Li rele, si l, si l rele sou premye nimewo a, li pa jwenn. Otomatikman l tonbe sou lòt nimewo a. Men fò l jwenn yon moun pou l pale. Fò l jwenn yon moun pou l pale. E fò m pale a moun nan. E wòl mwen pou sa. M pa ka ap kache ou bwe kon. Se wòl mwen kom si. E pou kominote a m la. Ou konn sa m di w la. Pou sa m kache la. Ou pa gen pou kache. Non m bay telefon mwen. 305 916 81 84.
Donk moun yo kapab rele sou nimewo sa. A, m pa bon manti ou. Ou ap rele, li gen yon volim kòl ou ap pran, si m okipe m gen dwa pa pran men, m ap reponn. A, e vre gen yon bagay ki te fèt nan yon emisyon papa, m pa swete l rive ou non, paske ou sonje te gen yon responsab lapolis ki te ba yon nimewo avèk Wendel. Bon, gen yon diferans. Yo eseye nimewo a, nimewo a pa mache. Gen yon diferans. M pa gen kòl sentè. Ok. E bon call center, e bon numéro call center m bay. Ok. So, numéro
numéro déjà te bay, se numéro call center a. Call center a te ka pou rezon pou nou pandan la bay numéro a internet tombe. Mm -hmm, mm -hmm. E kouran tombe tout bay sa et souye. Se osi oh, bay sa ou pa, mm -hmm. menm se numéro téléphone personnel mwen bay, ça dit que pas gen pas gen ça. Bon, m pa kwè moun pandan m nan émission là et Ou pral pran telefon nou pou pou yo relem kounye la ah, après wap sezi wè ba ça. Mais voilà.
y a relé.
Non tande wè, y a relé même pas ka répondre quand va dire yo te relé consul général la consul général va répondre.
en tout cas, moi moi content gon un point de contact, il y a des gens là peut-être qui regarder qui pas connaît qui gens yo capable de consulter et consulat. Bon l'autre encore, nous aller sur euh, website, website consulat qui c'est CG Miami pwen gouv pwen HT se youn nan pi gwo bagay ke map kite pou konsila a platfòm sa a Ok So m pa èske ou vizite website konsila a? Non m fè ti gade Ou fè ti gade l? Yeah navigatè a bèl wi. Pa gen okenn bagay ou fè nan konsila jeneral Dayiti a men jodi an la pou pa gen pa ka jwenn trasabilite l. Ou gen yon telefòn ou pa jwenn moun monte sou website la CG Miami pwen gouv pwen HT mete non w, prenon, dat de nesans ou l ap di w kote dokiman w ye, ki kote l ye. W ap jwenn yon bagay kanmenm. Bon mwen m te fè eksperyans randevou paske m te gen yon dokiman pou m al fè, li prèske fèt elektwonikman, ou pran randevou, ou pran lè eksetera epi lè w vini w jwenn yon ekip. Vwala se sa m di w, se lè m vini an, imajine w. Paske gen sa ki rele nan management, ou ka, fòk gen kapasite pou resevwa l, kapasite absòpsyon an. M ka anvi bay 300 moun sèvis, men m pa gen moun ki disponib pou bay 300 moun sèvis. Ou pa gen resous imèn. Ou pa gen resous imèn pou sa. Sou sa, se sa fè ke mwen menm vini avèk. Sa avèk nouvo sistèm sa, bon, l ap ranfòse apati premye septanm, l ap ranfòse pou tout sèvis nèt. Fò pou yon randevou pou vin nan konsila. Lè konsa, moun nan pa bezwen desan nan konsila pou l fè 5 èd tan, 8 èd tan, pou l fè yon dokiman, pou l kite yon jounen travay. Men omwen moun nan konnen, li vini nan konsila, li te gen randevou, yo sèvi l. E avan l vini an, yo di ki tout sa gen pou l pote. Se pa lè l vini an. Yo pral di non ou bezwen sa ou fè ou fè sa. E mwen ankouraje tout moun vizite website lan e nou gon pòtay nou gen on pòt asistant sou li direk. Yo gen ap pale nou kwe e pa AI kap pale avò. Se pa AI. Se yon moun fizik kap pale avò.
Sa vle di wè pou montre ke ki evolisyon ki gen nan konsil jeneral Dayiti a Miami. Kesyon chanèl de kominikasyon an oubyen kanal de kominikasyon an se pratikman dezyèm pwen m wè nou anonse nan nòt la. Li gen wèbsayt la cjmiami.gouv.ht, genyen imel la cjhm.migration@diplomat.ht epi genyen nimewo telefòn nan 305 897. 08 91 e m ap mete l anba ekran pou nou kapab wè l. Gon twazyèm pwen nan nòt la ki e m panse se li ki ap atire atansyon moun yo sitou si pral gen arestasyon, moun pral nan detansyon, se sa k gen pou wè avèk siveyans de manyè kontini sou sant detansyon yo. Ki jan komite a konte monitore sa oubyen asiste Ayisyen yo? Mwen nan konsila pandan m rive. euh, nan konsila, mwen inisye yon bagay ke si tout moun te tijen, yo te konn fèl. Sou juridiksyon m, mwen gen apeprè 15 sant detansyon de ais. Mwen vizite tout chak 3 mwa.

Louisiana, Texas, le grand Floride, dal di Jackson. Ou menm konsula Orlando a li sou li sou konsula jeneral Haiti a, men lan bal. Men men nou gon bag gon mwen te fè lè mwen te ici, mwen vin mwen vin te vin fè on prise de contact avec DHS à travers l'ambassade là, okay. mwen gen kontak dirèk avèk tout sant detansyon. Sant detansyon.
Depi yon moun nan yon sant detansyon, Yo notifye nou sa. Yo di ni mail la. E li pran li nal vizite yo. E sesi sa fèt chak 3 mwa. Sant ki pi lwen yo, nou, bon, sant ki pi pre nou la, nal preske chak 2 mwa. Tankou ou gen Bwawod, ou gen Krom, ou gen an BTC. Ok. E sa yo nou vizite yo. Tankou mwen kwèm lendi oubyen madi m sipoze pral nan Krom, mal vizite moun yo. E mwen pale avè yo, yo wèm, yo, yo, m pale avè yo. Non m sa m gen monitoring nan, m gen chif lan. Konbyen moun ki nan detansyon aktif ke m konnen, ke m wè? Ou ka, ou ka, ou ka, ou ka ba nou. Non pou mwen menm, sou jiridiksyon pa mwen, m gen 293, 297, nan 297 lan la, kòm te gen, te gen 2, 3, Nouvel arestasyon? Non, depòtasyon ki fèt. Ok. Men ki sa moun pa konprenn, e, lè yo arete w la, li gon pwosès. Ya, li pran tan l pran. Li pran tan anvan pou l vini. nan konsila pou yo jenere sa ki rele alien number yo ba ou ou gen an. Paske li pran tan. Se pa jodi a, yo arete aswè a, pi demen maten, se pa gen fwa yo konn arete jodi an, m gen moun ke m an kontak avèk ice ke di m a, e men nan arete tout ayisyen la, nou ta renmen entèvansyon konsila. Ok.
M ale lè konsa, moun sa moun nan pa pale anglè, ou aswa moun nan bezwen rele moun lakay li, m deplase m ale. Nenpòt lè a. Ok.
Ok, men, jan m di w lan, se di, le tan mwen m konnen, paske fò w pa bliye, pa la gon pwosès, menm lè w nan sant detansyon an, ou gon yon tribinal k ap swiv dosye w. Ok. Paske yo pa ka depòte w san ou pa wè yon jij de depòtasyon. Se di, pa, moun panse depi ice pou w la, li tou voye w ale. Se pa vre. Alò, fò n di w ke gen anpil ka kote ke. prensip yo oubyen pwosedi yo pa respekte menm gen des avoka ki konn ap plenyen de sa eske genyen de ka des ayisyen ki ke ou konnen ke konsila fon entèvansyon epi swa moun sa deyò oubyen moun sa jwenn yon desizyon ki favorab suit a entèvansyon konsila. Non,
M'ap baw egzanp, ki, sa ka rive ke y arete yon, yon, yon, menm fòm pou mwen klè avèw, m'pa yon espesyalit, m'pa gen yon espesyalit nan imigrasyon, men le fèt ke mwen patisipe anpil reyinyon, anpil, anpil reyinyon avèk nan fòmasyon tou Depatman Deta bay epi sou afè imigrasyon tou, paske yo diw sa, yo, yo, yo, sa wap fè a yo metew chita yo diw men, gen yon, gen yon pyèj ke nou pran ladan antanke Ayisyen isi. Ke yo, se sa map di w, si yo tal wè yon moun ki fè imigrasyon, konn wè sou imigrasyon, èske w konnen ou ka gen yon kat travay nan men w, valid, ou pa gen yon stati legal nan yon peyi? Nan peyi sa? Wi, wi, sa m konnen.
Yon kat travay pa bon stati. E men vwala.
Se sa ki rive la. Pi gwo pwoblèm nou gen la aktyèlman la. Moun nan gen yon kat travay nan men l, li gen yon lisans valid, li pran machin li, li kondwi. Ou wè sil te yon yon moun ki fè imigrasyon, ki konn lwa sou imigrasyon, misye pa gen moun ki t ap fè w al kondui machin pandan ou gen yon dosye pending. Dosye pending pa ba w pa ba w yon estati. Estati. Sa vle di fò moun yo klè sou sa. Ay di mwen tout moun ki gen. Fò yo enfòme.
Fò, se sa map, non map fè, map tou fè sa ou menm mwen ou e, ou menm ou bay sa a kè ou, ke ou enfòme moun yo sou desizyon, sou lwa, sou bagay yo, ki sa bagay la ye. Vrèman, pa gen lòt moun kap fèl, yap gade sou tiktok, men mwen panse ke, m sa m ka ankouraje moun yo, gade chanèl moun kap di bagay la. Ya, swiv de zavoka.
Zavoka kap swiv li. Paske se sa, depi ou fèl, lap m ti jan bay. M bay bon egzanp. Ou moun kounye a, menm si ou gen yon lisans 5 an nan men w, ou pral travay, ou gen yon machin, men met machin ou la. Mm-hmm. Met machin ou, met machin ou. Achte yon kat bòs, al travay.
Ok. Men pa paske ou gen yon lisans sou yon pwogram wap fè, ke ou pran machin wap kondi monte desann. Se senp, gen ayisyen ke mwen vizite nan, nan. 90 pousan moun m konnen ki nan sant detansyon, se pa pou kriminèl yo la. Se sou de bagay minè. Swa nèg la boule yon limyè, li yon stop, oubyen nèg la ta pa t sipoze vire sou sou dwat lapolis li men. Pa e de bagay senp, senp, senp, senp, senp li ye. Bon, bon ya, menm sou skoutè, m pa vle di w. Men fòn akomode nou, paske si peyi a gon jan l fonksyone, fòn pale jan l ye an, se di m fòn nou pran anpil atansyon, se paske w gen yon kat travay valid nan men w, sitou nan moman sa a, a yon lisans valid, ki di w ke w gen yon stati legal. Fò anpil prekosyon.
E vre n ap rete nan sant detansyon yo, m konnen gen kèlke ayisyen ki malerezman pèdi lavi yo nan sant detansyon yo. Eske nan jiridiksyon pa w la ou resanse Ayisyen ki mouri? Nan jiridiksyon pa m nan, m te gen yon ka ki te fèt nan Bwa Wòtdam ki te pase ane pase. Bon, bagay sa ni nan yon tribinal ke fanmi... Oh yeah? Wi, ni nan tribinal ke y ap pousib an kes lan. E nan jiridiksyon pa m nan, m kwè m ka gen, m te ka resanse 2. 2 ka desè. 2 ka desè sèlman. 2 ka desè pandan mwen la. Nan jiridiksyon pa m. Mati nan pale w. M pa konn pou lòt kote ki gen ka desè resanse. Men, depi ka desè yo fèt, yo ou konnen yo kanmenm. Yo la piblik tou. Li piblik tou. Ais ap pibliye l kanmenm tou. E yo fè, kounye a yo fè pil atansyon a sa kounye a. Pafwa moun nan malad, yo pa kenbe l nan sant detansyon. Yo voye l al pran swen paske yo se yon pwoblèm li ye pou yo evite imaj sa a pou fè l. Kisa konsila a bay kòm akonpayman patikilyèman a fanmi sa yo? Eske se de fanmi nal wè, nou fè swivi avè yo etsetera? Wi, nap travay, nou travay avèk de òganizasyon pa egzanp ki ki ka ba moun ki moun konn moun pa gen asirans nou nou rele pou yo. Se jan m di w, si w pa rele konsila a ou di w gen yon pwoblèm ben m pa ka ap mache m vin nan mikwo. Ou pa ka devine.
Non, paske se la diplomasi map fè. Diplomasi pa nan se kòm si se pa yon pwodui map vann, map. Bay, mwen la a dispozisyon nou, nou rele konsila, n ap jwenn yon repons. Ok.
Men konsila pa la pou legalize moun. Yeah. Sa, fò nou klè ladan. Yon wòl yon konsil jeneral pa la pou legalize moun. Yon wòl yon konsila pa la pou lage moun. Ou konn sa yon wòl yon konsila li la pou l asiste ou. Nan tout pwosedi wap fè a. Make sure ke dwa w respekte. Ke dwa w respekte.
Se sa ki, se sa ki job la. Ou pa ka ale o de la ke sa e m pa gen. Ou wè sa kap pase Etazini. Gen diplomat an pos a yo, yo mete yo pèsonal non grata. nan moman sa. Ou bon zanm tou nan? Pase, se pase ba yon prensip la dan. Mwen mwen, mwen la pou mwen ta ede, mhm. pou mwen asiste. E asiste, asistans konsula, foli kle a tout moun. Pi go asistans kon moun ka bezwen la. Gen moun ki bezwen retounen Brezil, gen moun ki bezwen retounen Chile. Ki pa gen paspon. Men konsula jeneral da eti, a Miami, a... ap ba w paspò nan mwens ke 2 semèn. E sa gen nan nivo ijans ou tou. Mentnan, m pa ta vle twò ekstrapole pou m pou m gaye bagay la nan men yon konsil. Ban m gade pou m wè o pli o nivo, pa egzanp, o pli o nivo, ki sa k ap fèt, an di nan nivo gouvèneman? Èske gen yon kontak? ki genyen ant Konsila Jeneral Ayiti a nan Miami avèk Leta Santral nan kad akonpayman oubyen asistans ke nou prevwa bay patikilyèman Ayisyen ka pral touche de fen tps la. Bon, e solidèchip Anbasadè Donald la tou, nou gen yon fè, nou fè yon, gon komite Hard Rock tou ki fè avèk tout chèf de mis, tout tèt de pòs yo, ke nou fè reyinyon chak ebdomadè pou lè gran pwen, men Ki avèk sou ki pou di w ki bagay k ap fèt. Gen bagay k ap fèt m pa gen pou m ap vin la pou m ap vin di l paske fò pa bliye w di yon bagay la kounye a epi li pran tan pou l fèt. Pral gen plen. A non sa kounye w ou pral nan ou pral nan kouri pou kò w. Men gen anpil bagay k ap fèt men m konnen nan lè koulis e epa ke m konnen ke minis afè etranjè Rayna Fòben ap travay anpil avèk plizyè peyi ke n gen bilateral avè yo pou ba moun yo. yon chwa, yon opsyon. Anpil. Le Brezil, le Kanada, e pa le Kanada, le Brezil, Chili, e ap tèt nan travay anpil avè yo pou n gade e ki jan yo ka yo ka ede Ayisyen. Pa egzanp, yon Ayisyen ki te la, ki te gen kat rezidansi. Kite Chili oubyen Brezil ki te fini, men yap gade kijan yo pral kòmanse ka ede moun sa yo. Men m konnen gen bagay ki nan koulis kap fèt e o tan opòten m panse le gouvènman an, Minis Matavèl ap divige ki sa li. Men mwen mande ke pou moun yo konnen sa li ye, fòk nou pa alame pou nou di konsila pa fè anyen pou nou, leta pa fè anyen pou nou, bagay men gen. Sa k rele nan tout bagay ou gen yon limit ladan. Men, Dickson, se yon pwoblèm ki la. Ki moun ki ta renmen pa rezoud pwoblèm? Ou dakò avè m? Ki moun ki ta gen pouvwa pou rezoud pwoblèm pou pa rezoud pwoblèm? Ki moun ki pa ta renmen pran bèl? Aa!
Mezanmi, ou menm fò nou fò n. Ou konprann? Men baga gon, gon, la, fò nou wè reyalite a vrèman vre. Mwen djou la, mwen konsul jeneral la, mwen se chak jou ap lage moun nan, nan, nan, nan ice, mwen se. Hein?
Ou pa pwosekitè. A, a, mwen se, oh, mezanmi, mwen se, mwen se pa lage mwen tap lage sa mwen. Mwen ta gen pouvwa mwen ka legalize moun la mwen se. Mwen pa fèm pa. Sa di ke, se fò moun yo konprann a travè ou, e, LSV. Li gen lòt medya tou k ap di bagay la jan li ye a, k ap enfòme moun yo, men ki pap fè moun yo pè, k ap kouri, k ap bay, men tou senpleman ou s on imigran nan yon peyi, nan chak epòk, chak moman, chak gouvènman k monte, yon imigran gon konpòteman pou l gen. Ke nou menm, mwen twouve ke konpòteman sa, m ap di w li jan li ye a, ke nou pa t genyen l, paske. Bay la vini. Jan li vini an. M bay bon egzanp. Ou konnen gen moun kantre la. De zan de sa. Fyète li gen se paske pa pran bis. E te diske pa vre. E peyi sa gwen jan fonksyone. Moun nan bay m gen tan pou l kompren. Sistem peyi an. Moun nan fyète moun nan pou l di gwen. Li gen yon. Li pa pran bis. E pi. Sak pral metel nan problèm se machine lachte a ki lap boule yon limyè.